Wè guys men m kwè gon bon rezon e le jou ke nou konn rezon sa nap padone nou ok guys gon bon rezon ki koz nou pa tande nou. Yeah epi tou yo wè video nou lage a video fiyansaj la yo wè tout bagay so yo wè bagay malè kap fèt. Men sa m pat okou de li non. An? M pat okou de sa. Sa se ou menm ki tap planifiye a fou. Non men pa bliye ke sa jwe yon wòl ki fè nou potko lage tou.

Ou jwenn bagay la. Guys m poko pran anyen depi maten. Vlog sa son vlog mwen chwazi fèl pou nou guys Rondjie pat vle fè vlog. Aah ok. M di ann fè vlog jodi a guys. So vlog sa guys nap oblije swiv tout kote nou prale pase ou konnen m pa sòti fasil. Pandan m sòti a m di bon m pwofite fè ti vlog la sou. Banm profite fè ti vlog la pou nou. Map kite sa, map kite l. Nou ka wè mizè l guys. Li pa anm devan kamera depi lè li pa poste a. Pa jije m. Jodi a m di anyen pa pral nan tèt mwen, peny pa ka pase nan tèt mwen. Malgre se pa cheve m. Ok guys. Nou pran jan ni a menm si nou ta wè tèt la lèd, asepte l konsa. Ok guys, son ti vlog kote ke m anvi. Al manje yon bagay, m pa konnen si yon di ap mennen m manje yon bagay anvan, se just nan market la nou prale, m pral achte kèk bagay mye bezwen guys yo. Ann swiv avèk nou. Ann swiv!
Nou genyen Zuna nan kay la vin non. Zuna nan kay la li la ap maron guys. Zuna,
kouzin nou, ok guys, ki nan kay la la.

Meni, men sa deman di a, Zuna. Li gen sos sa la dan do. Kouzen, biye pase? Wey! Pa di kouzen bat bon, non? Kare man! Gade too cute Too cute
Guys m te bay anpil la
Guys sel mwen ki pap manje Guys m pa nan manje mwen M pa ka manje Too cute konn sa tou wi M pa ka manje Ou pa gen apeti Men an e pa rete Ou pa wè
Nap tape la wi. Dobo sa yo vin pi piti wi. Sa fè lontan m pa manje yo gen lè ki fè m wè l konsa. Yo vin pi piti.
Dre pou m nan menm. Ou gen bagay nan menw wi. Premye dan. Pike dan.

Yes. Mwen tape l. Pas mwen pa tape l la wè. Mwen mwen le sek kon.
Guys, depi nan denye vlog nou te wè, m pa janm manje sa. Ou kwè sa?
E vre? Sa ou pa renmn manje ou byen mcdanoz? Sa? Gaz kap rele nan vant mwen. Gaz kap rele nan vant mwen.
Sa, pase ou dwe fè moun gwo. Mwen pa gen manje.
Tèt chaje.

Alèz. M pap ka bay moun non nan vaz la.
Oh! Ou pa ka bay moun. Moun ki pral bezwen pran ladan m sorry.
M ap goute kanmenm. Ok guys, kounya nou prale nan Key food la.

Moun yo pa ka di sa paske pou video m te lage a la pou yo wè dyaman sèlman Eeh kouzen yo pa ka di anyen Yo pa ka di anyen Sekirite mwen pa vle parèt nan kamera Dim non sa nou panse de nouvo non chanel la one jay and two cute family sa nou panse sa nou panse nou like li nou like li yes epi tou komante ki video nou bezwen paske mwen m tounen m pa konn pou two cute m pa konn si two cute tounen mwen bon mwen k fè vlog jodi a epi m pa tounen ok ok ok ok guys so ann swiv ann swiv

Sa pou n fè? Yo gentan gaspiye nou deja la. Yo pral gaspiye nou plis. Yo, yo fèk kòmanse wi la. Gade yo devan.
Bon Dieu lèd ou m pa rantre a bous. Ok guys, ann swiv.

Oh lila lila renmen moun tande ui. Eh, te kwè gon fason ou kontwole ou frape dwèt ou konsa. Kòman son rèk la fè koze. Se ayisyen. Yo nan kon tout manèv mwen kite pou bal sòs nèt. Ey, m panse w pèdi la wi Djouna. M panse Djouna pèdi wi. Bon sa e 7 dola kouzen. Sa yo e sa yo.
Antouka e just pran ti piki sa yo. Nou konte sou ou wi, nap fann ni talè, epi nap wè sil bon kouzen. Ou menm ki chwazi. M konnen melon fwans.

Se ki tou pase nan sam la pou la lache dlo. Dlo, kès dlo. Dlo avèk boubou rit sa va lache pou ou pou lò sou travay pou kal mete nan. Li gen boubou pou kaka mete. Li mete pou mwen koun ya. Ou wè fanm koze, ou wè fanm. Ou wè fanm. Pou kèm ka kontan li oblije dil.

Gran plan nou ye non menm. Apre Ronje se mwen ki pi wo la wi.
E kouzen. Gade men tèt mwen ba Rezouna. Non ou wo pase Rezouna. Guys ann swiv tande. Li kite se mwen kap pouse Charly a guys. Ala mizè pou gason kouzen.

Tout fèy sa yo nèt se 7. Non tout se 7. E sa dam nan te di.
Sa va pou la. Mwen gen nan moutre pou la la ou di sa.

Ok kounya ou mete vrè kapou a ok e pou 21 dola nou achte kouzin premye nòt ou retire kat la ya ok good tèt li pa di non bon elèv wi mwen men sa nan li kounya li pral baw resi a resi a pral soti la non retire sa epi resi a pral soti la wè wè sa m fè chanje oh my god wè resi a.
Lè w parèt, ou pa kouri soti non. Ou bay moun ki kanpe nan pa pòt la epi l ap skane resi a pou ou. Ann ale. Let's go. Guys, fè yon sa kèm nan dlo a. Atansyon! Fè yon sa kèm nan dlo a. L ap aprann.
Vini.

Chokola l bliye chokola. Nou fini kouzen. E gwo yo anle ay. E pa anle la non lot bo a. Lot bo a. Ok Fò m te moutre l nan sa m nan men kounye a nan Walmart la Li gen tan pase Mete l la Ale ale ale ale
Mezanmi Non ze a te sipoze an dènye
Paske sa ka pran toujou Men Mete l la kouzen Li tankou yon avèg ki pa konn sa l ap fè. Ann fè vit. Kwè li pa konn sa pou l skane a. M di w sa, li pa konnen non.

Li t fache avèm e pou anyen. Y'a pou anyen guys. M paka tande pale anpil nan tèt mwen. Oh m pa pale anpil. Li lou se vre. Nou pat dwe kòmanse ap plenyen bonè sa san m poko fin achte. Ben guys yo m siyen kounye a m pa nan plenyen ankò kounye a ann just kitel achte sal vle. So guys pa bliye. Follow nou sou Instagram Judith Gomez and. Wonje the rapper.
Mèsi paske nou te enjoy ti video sa. Pa bliye pataje bay yon fanmi Pa bliye pataje bay yon fanmi, yon zanmi. Map kite l.
Map kite l. Pou nou ka jwenn pi bèl ti video. Yeah. Babay.
Babay.
Juna pap di anyen. Epa Juna. Kite l, kite l, kite l. Epa Juna pa janm di anyen li menm. Li lou.
Guys, menm lè Wonje tap plenyen se vre men Mwen te sot te panse pou madanm ni la guys sa a se a felisite. Sa a felisite. Kouzin,
kouzin. Pou nyon ka fè ti mè paske ou pale. Ok guys.